Yeah. On ti live, on ti live pap deranje. Mwen fòm fè fòm fèl byen. Mwen chache meyè pozisyon. Mwen pa dè dom. Mwen chache meyè pozisyon. Mwen. E mwen pa pretan pil non. Mwen salye tout moun ki sou ki sou Facebook la la. Mwen pa pretan pil. Mwen bal pale de de bagay byen rapid. Mwen on ti live byen kout. E mwen bal pale de de bagay byen rapid. Ou konprann mwen? E m pral pale de peyi Dayiti, jan moun fè manti sou moun alèz, jan moun di sa yo vle sou moun. Ou konprann jan m di w lan? E nou sonje gen 2 polisye k mouri nan Tokyo, pa vre? Gen 2 polisye k mouri nan Tokyo. Jou 1, e polisye Simon yo te touye, yo boule l la. E gon lòt polisye Simo ki mouri dènyèman la nan mwad me a e ke mwen pa sonje mwen pa sonje non polisye sa k mouri a. Men m pa konn si nou raple nou gon nèg ki te trè enfliyan men m pap site non m pap site non moun ou konprann m pap site non moun ankò. Men gon nèg nan peyi sa ki itilize enfliyans li, ki itilize òganizasyon dwa moun li, enke pou l fè moun abi, Joel fè m anpil abi an, misye te di konsa se gang mwen ki tiye polisye Simo a Dèlma 2. E m vle tout moun k ap gade live sa konnen ke lapolis arete Tikentonn ensi koni. Nou tande? Misye rele Tikentonn. Ainsi koni. Lapolis arete Ti Kenton avèk zam polisye Simo yo te touye dènyèman. N a sonje ke lè m ap pale nan radyo, mwen toujou, w ap sonje lè m ap pale nan radyo, mwen toujou ap site non Ti Kenton, Pablo Valcin alyas Ti Pablo, Ti Patrik, Ti Junior, Chasle, nou s e e Makenley, Donald Pepa, Donald Pepa, tout moun sonje Pepa et on gwo gang e ke ki fè Bagdad, Pepa mouri, pitit li pran la relèv e Ti Donald Pepa e konsa yo rele w. E se staff nèg sa yo ki anndan Tokyo k ap bay pwoblèm, k ap tiye polisye, K ap atake Dèlma 2 ki koz toujou gon w gè anba a. Kounye an, laverite m toujou di sa se sèl bagay moun pa ka kache e laverite kòmanse ap blayi kote ke jan m di an lapolis arete Ti Kenton, yo jwenn zam polisyè a nan men Ti Kenton. Ok. Yo jwenn zam polisye a nan menl. E m panse verite sa yo fòk tout moun okouran de yo. E m te gon lòt dosye ankò wi m te vle manyen. Men m panse ke dosye sa e m ap kite l pou yon lòt lè. Paske pou mwen menm chak bagay gen lè pa yo pou yo pale. E m ap kite dosye sa pou yon lòt lè. Men mwen vle tout moun k ap gad live sa konnen. Se key e key lè yo mare yo pat di e mwen k tiye polisye a men kòm yo pat ka bay kòm se moun yo pa vle wè kòm se moun yap fè kou yo konnen pou yo detwi yo di se gang mwen e mtap di sa voye je nou nan ponyèt dwat mwen la gade pou nou wè nou wè sa sa se logo polis nasyonal dayiti pwoteje e sèvi. Ou konprann? Sa e logo polis nasyonal dayiti. Gade l byen pou nou wè. Men li. Polis nasyonal dayiti. Pwoteje e sèvi. Ok? Sa vle di men menm, m pa tap janm, dayè m toujou repete sa. Wè, jan m toujou di l la, m toujou repete sa. E m toujou repete l. M pap janm gang. M pap janm vòlè. Jan wap eseye sal imaj mwen nap eseye fèm pase pou gang nan kòm se an ayiti m ye nou mèt kontinye fèl ou konprann men gon gran achitèk la la gran achitèk la pi fò ou konprann e mwen k dil m pap janm gang m pap janm vòlè nan vim e m gon bagay m konn repete tan poum ta gang tan poum ta vòlè nan vim m ta prefere ekskizem wi moun kap gad live sa yo. M ta prefere bese m retire pantalon k sou mwen an m kaka m manje kaka tan pou m ta gang tan pou m ta vòlè tan pou m ta kidnapè m pap janm fè vye zak nan vi m ou konprann jan m di nou an e m byen kontan verite kòmanse ap blayi on bon lè on bon lè moun lasalin gen pou yo temwanye ke ou pat nan masak lasalin. E peye yo te peye nou pou nou te di ke yo te nan masak. Se di yo te vin di pou nou di ke yo te nan masak. Paske jan m di la, verite pap ka kache. To ou ta tout moun ap konn verite yo menn. Ou konprann? Apa mesye a te rete, mesye a rete li di se gang mwen Dèlma 2. Se gang Babekyou Dèlma 2 ki te tire polisye a. Mechan, nou konnen trè byen m pa gen gang. Nou konnen trè byen m pa lan gang. Nou konnen trè byen e manti. Epi jounen jodi a men verite a. Ou konprann? Men verite a, ou konprann mwen? Epi la polis arete nèg, la polis arete misye a tout zam polisye. Ok? La polis arete misye. Ay di ba yo e konsa yo e. E... Map tann toujou e jistis bondye jistis bondye e kabrèt bèf li e li lan men lap vini kanmenm to ou ta map gen jistis mwen to ou ta map gen jistis mwen moun yo te met pawòl nan bouch yo moun yo tal fè bouch yo tal di moun yo pou yo di e kem te nan masak la salin ou konprann men moun sa yon lè kon gen pou antre nan konsyans yo ou konprann mwen moun sa yo gen pou antre nan konsyans pou yo di e manti Ou pat nan masak la salin vre e fè yo te vin fè nou e di sa e peye yo te peye nou di sa ou konprann m di gran achitèk la mèsi m di sa m pa wè yo mèsi e si bondye ka fè yo arete ti kentonn avèk zam polisye a sou li m espere ke pi devan ap gen plis lòt bagay toujou ki di ou konprann e pa gon fwa m ap pale nan radyo m pa konn site non bandi sa yo m toujou site non yo. Pablo Valcin alyas Ti Pablo, chèf gang Tokyo. Ou konprann jan m di nou an? Ti Patrick, Ti Junior. Ou konprann? Wè moun yo pou yon voice kote m t ap pale a Mackendy, moun yo ap fè voice lan fè yon pakèt tole. Mackendy se yon gang, se yon vòlè m met deyò anba Dèlma depi 2016 wi. Mackendy ap pale avè m, Mackendy al kache kay yon moun Site Solèy. Mwen menm kay moun Mackendy kache a m ban an afa a nèg la m pap site non l men Mackendy kache bò kay nèg la epi pou Mackendy moutre moun yo l gen kran epi Mackendy pwopòz ap pale fò avè m Mackendy pwopòz ap pale fò men menm mwen gen nèg sa yo sou telefòn mwen tout tan ap rele m ap menase m te konn toujou di nan laprès lè m ap pale m toujou di nèg sa yo toujou ap rele m nan telefòn y ap menase m ou konprann nèg sa yo menase m kote nèg sa yo di y ap kidnape madanm mwen y ap kidnape pitit mwen Y ap fè m tande lè y ap vyole yo e y ap fè m tande lè y ap touye yo. So, m just ret nan men men m. M konn se nan yon lit mwen ye. M konn tout bagay sa yo posib. M konn tout bagay sa yo. Depi w ap goumen, tout bagay ka rive w. E konsa l ye. Ou konprann? Men, m pa janm fè bak. M toujou rete moun mwen ye a. M pa janm fè bak. E nou mèt kwè m, m pa janm zizirit. M pa anpè nou. M'en m pè nou paske m konnen m inosan ou konprann ou wè si m konnen ou wè si m konnen m te nan masak lasalin m tap pè m tap zizirit ou konprann ou wè si m konn pil manti nap fè sou mwen yo m te m te fè yo vre m tap pè m tap zizirit gade dimanch pase jodi a fè 8 jou naya di konsa m nan manifestasyon map tire sou li e e ga e m gon galil nan men m galil la bloke. Epi m lakay mwen. Wè. M pa vle moun parèt. E bò lakay mwen m ye. M just pa vle menni. M pa vle moun parèt nan live mwen. Paske e e n ap veye moun yo nan lari pou n touye yo. N ap veye moun yo nan lari pou n fè yo mechanste menni. Wè m bò lakay mwen. Menni. Ou konprann? M bò lakay mwen m ye. M bò lakay mwen. Ay tout moun toujou wè e manti nap fè, tout moun toujou wè kòmsi e e detwi nap chache detwi m. Ou konprann janm di nou an? E pou sa nap chache detwi m nan podyab. M pa gen anyen pou m wè avè l. Men mwen, bò lakay mwen. E bon bagay konsa. Oh yo bay kouran e e pou pou pou sèvyèt pou pou pou pou on chemizèt prete m ka siye figi m. Vin on chemizèt prete m. Ou konprann? Eh mesye verite men, verite pa ka kache men. Ou konprann? Fè twòp manti sou mwen. Fè trop manti. Lè a di yo ye gang men m gen gang. M gen gang. Mwen menm wi gang wi. Nap fon jan pou nou detwi m. Nap chache yon fason pou nou fin avè m. Nap vin fè m pase pou bandi. Nap vin fè m pase pou gang. M gen gang. Ekwè sim te gang nou tap pwotejem. Mta gang nou patap pwotejem sim te gang nou tap pwotejem. Nou tap pwotejem paske nou pwoteje se a gang nou sèvi. Tout bagay sal nou bezwen fè nan peyi a e gang ki fèl pou nou. Ou konprann? Mpa konn kilè nap fè touyem nan. Men avan map pale mte fon ti silans. Ou konprann? M te fè yon ti silans jodi a fò m te pale. Ou konprann mwen? E jan m te di a m pap rete anpil non. Sonje sa m fè videyo sa a m fè l tou kout pou m ba nou de ti enfòmasyon sa yo. Yo arete Ti Kenton. Ti Kenton misye se chèf gang ki nan Tokyo. Alò se youn nan chèf gang ki nan Tokyo. Gen Pablo Valse alyas Ti Pablo. Gen ti keton sa m tande map di an gen ti patrik gen ti jinyò gen ti donal pepa gen makenle se nèg sa yo ki fè gang nan tokyo tout se nèg ki nan 117 vòlè bagay moun tiye polisye fè kidnaping fè vye zak sal tout se nèg sa yo ki kache nan tokyo yo mete yo deyò dèlma 2 dèlma 4 ki refije yo nan tokyo epi vire tounen m tande kap bay pwoblèm. Epinè a pa pèl pa kèd. Menm lè w pa vle wè m Menm lè w pa vle wè m Ou pa gen ou pa gen konsyans ou rete ou di w e gang mwen k tiye o se gang o se gang Babekyou ki touye ki touye polisye a menm wi m remoute nou menm ankò nou wè menm nou wè menm nou wè tatou sa Polis Nasyonal Dayiti Pwoteje e Sèvi nou wè l. Benny Eske nou wèl Benny Ay se dènye bagay m ta fè Bonswa kòman w ye Dènye bagay pou m ta fè Pou m ta lan gang a nèg M ta pito mouri M ta pito mouri M ta lan gang a nèg E tout nèg konn tout nèg konn tout nèg konnen tout nèg konnen kòman m kanpe deja Ou konprann Depi gen nèg k ap tiye polisye Eben lavi a long ou konprann e pa polis yo ap tiye eben ok kontinye kontinye tiye polisye pa vre ae tout moun ki pè nou nou pa konn tout moun pè nou nou pa panse sèl nou gen dwèt e sèl nou ka fè e tout moun ki pè nou nou wè nou pa pran lavi polisye pou anyen nap plede tiye yo ou konprann sa map di nou epi nou gen moun pou ki pwoteje nou. Wè nou jan nou alèz pou n tiye polisye yo paske sa e paske nou alèz wè depi polisye yo fè yon bòt sou nou nou gen moun pou ki vin defann nou ou konprann so e konsa e sak fè nou alèz pou n touye yo men fò n konnen gen polisye k pa pè nou wi m konnen anpil polisye k pa pè nou ou konprann. Any. Antouka frèm la verite a pale m pa konn kòman ou pral defann bandi w la men yo jwenn li a zam polisye a sèke misye ki te tiye polisye a pa gon lè map pale nan radyo m pat konn denonse nèg sa yo m te toujou ap denonse yo m te toujou ap site non yo ou konprann m te toujou m te toujou ap denonse yo m te toujou ap di ti pablo ti keton m te toujou ap denonse yo mechan M pa konn poukisa ou pa vle wè m, m pa konn pou ki rezon, ou konprann mwen, ou rete ou di e gang mwen, ou fè w lapolis ta al mennen ankèt, e gang Babekyou. Humm, Bondye pi fò menn. Ou konprann? M espere moun Lasalin yo gen pou fè menm bagay la. Ou konprann? Mwen espere sa. On lè moun Lasalin yo ap pran konsyans, epi pou nap di a, e, misye pat nan masak Lasalin vre. Nou konnen, nou konnen m pat ladan l. Nou konnen m pat ladan l. E nou konnen tou, ou konprann mwen, e towo m ye, m pap mouri, m pap mouri san m pa pale, m pap mouri san m pa goumen.

Ahh gade ahh Haiti k fè gòl wi yeah Haiti egalize bri sa e bri Haiti egalize l ye bon bagay ti mesye bon bagay grenadye alason ann ale kot sa n pa ka fè la pase Bermud yon dezyèm gòl la epi byen rapid hein pase Bermud yon dezyèm gòl byen rapid. Ou konprann? M te toujou lè m ap pale de radyo ap site non non gang sa yo. M te toujou ap denonse nèg sa yo. Ou konprann mwen? Ou ka gen pwoblèm avè m zanmi m. Ou ka pa renmen m. M pa gen pwoblèm ou pa renmen m. Men l pa yon rezon tou pou w ap fè gwosè manti sa a sou mwen. Ou konprann? Men mwen di sa mwen menm. Ti kis la se fè gòl la? Ki moun? Oh Dukens bay pas gòl lan ok ma regade l aprè ou konprann m swete moun lasalin yo pran konsyans paske m sot nan menm kouch sosyal avè nou ok m fèt ri senmaten m fèt ri senmaten m sot nan menm kouch sosyal avè nou. Oh de an yo ye sou Haiti. Oh Haiti de an. Oh oh. M te gete egalize la. Bon bagay. Mesye. Ye m tap m pala moun la salin yo. M sot nan menm kouch sosyal avè nou. M se ti moun ri se maten. Pitit on malerez. Pitit on machan manje. Ou konpren. M se pitit on machan manje. Pitit on malerez. M sòti menm kote avè nou. Sa vle di pa gen anyen n ap sibi la e ke mwen menm tou m pa sibi l. Ou konprann? Pa gen anyen n ap sibi, mwen menm mwen pa sibi l. M sot nan menm kouch sosyal avè nou. Pa gen lajan ou gouvèlman ta ka peye m, ou konprann, pa gen lajan ou gouvèlman ta ka peye m, men menm pou m ta vin fè masak sou moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè m. Mesye, nou konnen trè byen pwoblèm nou avè m se yon bagay politik li ye, ou konprann. Men, m di nou sa deja, Bondye, Gran Achitèk la, avèk sa m pa wè yo p ap kite nou fini m, ou konprann. Lè nou fè tout sa nou konnen, e pou m pa t menm kanpe la ap pale. Men gon Bondye, gen Bondye epi gen sa m pa wè yo ki toujou la pou mwen, ki toujou kanpe avè m. Ou konprann? Antouka, jan m te di a, e moun nan Salin yo pran konsyans, ou konprann, paske m panse nou merite jistis, pran konsyans. Men, pa fè arete yon moun. Pa fè arete yon moun ki pa gen anyen Pa fè arete yon moun ki pa gen anyen pou l wè nan masak Lasalin. Pa fè sa. Ou konprann? Ou pral fè arete yon moun ki pa gen anyen pou l wè nan masak Lasalin. Sa vle di tout moun sa yo mouri, yo pap janm jwenn jistis paske moun nan, moun nou bezwen fè arete a n ap fè arete l pou granmesi. Ou konprann jan m ap di nou an? Nou pral fè mete inosan nan prizon. Sèke moun Lasalin pap janm jwenn jistis. Fòk kounya nou asire nou ke moun ki fè zak yo e ke se yo menm ki dèyè bawo. Ou konprann? M swete sa. M swete nou gen konsyans, m swete nou gen kouraj sa. Ou konprann jan m di nou an? M swete nou gen kouraj sa. M swete nou denonse vrè moun ki fè bagay yo. Nou konnen trè byen m pa t lasalin. Nou konn sa. E nou konnen tou m pa p mande padon. Men fòk la verite jayi. Ou konprann? Fòk la verite jayi. Fòk la verite pale. Ou konprann jan m di nou an? De tout fason, m te vin anonse nou ke arete Ti Kenton. E m te tou vle bay moun Lasalin mwen yon ti mesaj. E m te di m pa p rete anpil. E m panse m ap rete la avèk live la. Aayy, m la wi, m still la. Konprann? Malgre tou gran achitèk la ap gide nou e bitasyon nou, bagay bò manman nou, bagay bò papa nou ap kenbe nou, nou la toujou. Ou konprann? Antouka mesye, nou pa ka konstwi yon peyi nan manti non la. Ok, ann fè peyi. Ann fè peyi, nap mande poun chanje sistèm, ebyen si nap kraze sistèm nan ann krazel pou de bon, nou paka fon sistèm nan manti, paske se manti k met peyi a kotel ye la, an nou konstwi peyi a nòmal ok an nou fon lòt peyi e m pa prete anpil non la mwen menm male wi. E nou konn sa li ye deja. Kanpe goumen li ye tonton. Li pa lòt bagay non. Kanpe goumen li ye. Wi Gregory, kounye a m tande m te a 1 la. E m pral fin gad rès match la. M te jis vin anonse moun yo sa k pase ke y arete yon bandi k rele Ti Kenton e ke yo jwenn zam polisye Cibo ki te mouri sou li a. E yo jwenn zam polisye 6 mwa sou misye. Epi gon tou pwisan ki te di se gang Babekyou ki te tiye 6 mwa Dèlma 2 al lage l Tokyo. M sonje lè polisye sa a mouri, nèg yo te kouri lage foto m, yo te pran foto m, yo pran foto polisye k mouri a, epi yo di men yon polisye gang Babekyou yo fèk touye, y al lage nan Tokyo. Jodi a verite a deyò. Epi m te jis vle met moun yo okouran de sa. E m pral fin gad ti rès match la. Ay peyi m ap mennen 2 a 1. Tout moun konnen se yon peyi m renmen anpil. E nou kache fanmi nou lòt kote nou menm, mwen menm e la mye nan peyi a, dayè menm paspò m fini m pa renouvle sa, ou konprann, menm paspò m pa gen, sa vle di m pa gen yon pa, m pa gen yon pa m ka fè, ou konprann, e afè pa m, kentrèz, afè pa m, zanmi pa m, frè pa m, kolòn mwen, bon m ale wi la, bon mezanmi e te yon, e te yon, e te yon reyèl plezi pou m t avè nou, jan m te di non m pa t ap rete anpil. Nou konn sa l ye deja. Kanpe goumen l ye. Kanpe goumen l ye tonton.